M espere ou anfòm. M vin pale avè w jodi a sou yon sijè ki fè aktyalite tout tan nan lemond antye. E se yon sijè ki fè anpil lank koule, anpil pawòl di. Men se pa yon pwoblèm k ap rezoud fasilman E lè m di sa se pa ke mwen negatif oubyen mwen pesimist men se paske sa gen rapò avèk moun e sa gen rapò avèk la nati menm de lòm kote ke ou jwenn gen moun ki pa genyen okenn sa yo rele skripil, okenn kè. pou lòt moun e yo pa pè fè nenpòt bagay paske swa yo odesi dè lwa, swa paske yo gen yon pozisyon yerachik nan sosyete a ki fè ke yo konnen ke menm lè la lwa ta ka manyen yo wi men yo gen yon bagay ki kouvri pou yo swa yon enstitisyon, swa yon gwoup de moun, nenpòt kòman. Ti videyo sa se jis pou pale avè w ou menm antanke paran ou menm antanke jèn pou w konnen kòman pou w pwoteje w paske a la fen dè fen se viktim nan ki toujou pèdan e paske swa l pa t prepare swa li te konn tande men l pa t swiv yon seri de direktiv yon seri de konsèy ke yo te ka ba li epi sa vin lakòz ke li fè yon erè k ap swiv li tout vi l. De ki sa n ap pale? N ap pale de abi an jeneral. E yon videyo pa t ap janm ase pou n pale de abi k ap fèt sou moun, sou timoun, sou jèn. E abi ke m vle pale de li an, se de abi ke timoun nan sibi de la pa de yon adilt ke an prensip li ta dwe ka fè konfyans. De la pa de yon adilt ke an prensip. li ta ka genyen kòm modèl ok men se la jisteman ke pyèj la ye epi m di a ou konnen e plis nou ka pale de li m panse se plis sa ka ede yon moun de moun dis moun ou tande videyo sa ou gade l ou fon lòt tande l gade l epi ou pataje l ou sèvi avè l pou kapab ankouraje yon moun aplike sèten prensip. M kwè sa ka fè yon viktim, de viktim, dis viktim de mwens. Mwen menm mwen te gen chans e leve avèk paran ki pale avè m, ki mete m an gad kont yon seri de bagay e mwen pa t janm yon timoun ki te kapon. M te ka kanpe sou pozisyon m menm lè m konnen sa te ka koute m anpil bagay. Paske gen yon seri de avantaj w ap jwenn nan lavi a, ou konnen ke si w pa aksepte yon seri de antant, ou tonbe kòw nan yon seri de konpwomisyon ou ka paka jwenn yo. Fòw pa pè gen de lè kanpe pou di non m pa vle sa a. Paske sak enpòtan se pa sòw genyen an, se pa sòw parèt ou ye a non. Mwen m toujou di yon moun sak enpòtan se lè jounen an fini, lèm lage kòm sou kabann oubyen kote map dòmi an, kòman dòmi pral pranm, èske dòmi pral pranm. Paske gon ti bagay ki la ki rele w konsyans, ou gen memwaw. kap travay epi kap di w kèt ou pat dwe aji non kèt ou pat dwe aksepte sa non anpil moun toujou ap di kèt m anvye sò tèl moun paske moun sa parèt ere li toujou ap ri li gen tout sa l bezwen ey èske w konn kòman l dòmi. Èske w konn kisa k ap travèse lespri l tout tan? Èske w konn kisa l sibi pou l rive kote l ye a? Donk se tout bagay sa yo nou bezwen konprann pou nou pa kouri anvye moun, pou nou pa kouri ap gade moun, n ap pran moun kòm modèl, epi moun nan li menm, ey, li plis anvye sò w ki genyen yon kandè lakay ou, li plis anvye sò w ki genyen yon. kòman m ta di sa la a, yon senplisite, yon imilite kote ke li gen plis pou l ta aprann de ou paske ou rete fre, paske ou rete ou menm e moun sa a kwè mwen li ta renmen nan plas ou anpil fwa ok, pandan ou menm w ap mouri pou w ta nan plas li. Lè m vle pale de abi, premye bagay mwen vle pran e premye sijè premye aspè pito, se abi ke anpil jèn sibi de la pa de yon moun ke yap adile, de la pa de yon moun ke yo admire. Sa rive anpil nan asosyasyon pa egzanp. E son bagay ki tout afè nòmal lè yon moun ki jèn, lè yon moun ki gon distans pa rapò yon lòt ap adile yon moun, ap renmen l akoz de talan l, a koz de bagay ke l akonpli. Nou wè sa tout tan. Yon moun ki se, an n di yon mizisyen pa egzanp, atis, atis toujou gen siksè. Paske lè w wè moun nan kòm si sa di w gon distans ou gen avè l, ou wè l de lwen, ou wè l sou stage, epi moun sa gon bagay nan li menm. Li gon bagay apa, paske talan fè ke kòm si lè l ap jwe, lè l ap pèfòme, ou santi woww, ou pa gen anyen ou pa p fè pou li. Nou wè ke gen moun ki adile e dirijan legliz yo. Wap wè ke gen de moun yo mèt ap mouri grangou e men pi bèl e poul yo gen nan lakou yo a, yap touyel pou yo fè monpè kado ou byen pastè paske gade non le fèt ke moun sa li gen yon distans pa rapò a yo vi ke se li menm kap preche yo e vi ke li gen yon teni diferan e se kòmsi m ta di w li vin gen yon ora. epi otomatikman ou santi ke fò ou met moun sa a pi wo. Li nòmal, li imen, sa toujou konsa. Tankou m ta di w moun nan gen yon bagay nan li, ou santi fò w ta avè l tout tan, fò gen yon bagay ou ta pran nan li pou w ta santi w pi byen, pou w ta santi w konplè. Ok. Li nòmal e de jèn ki nan yon koral Yo renmen maestro yo. Paske, ekoute, moun ki nan pozisyon yerarchik la, moun ki nan pozisyon sa n ta ka rele siperyè oubyen pozisyon de fòs la, s on karism li genyen nan li menm, s on bagay li gen nan li ki fè ke e li gon bagay li bay, li gon jan li, li, li e pote mesaj la, oke, ke se swa pa mizik li, ke se swa nan ansèyman, nan preaching li, eksetera, ki fè ke. Woww ou santi ke li diferan de ou e depi ou santi moun nan diferan li e kòmsi li vin gon anpriz paske se li menm kap ansenye ou maestro a se li menm kap baw e e kòman m ta di sa la kòman pou jwe mizik la kòman pou fè bagay yo ansanm pou rann bon son sa epi ou gade wè ou gen on sèl vwa on lòt met vwa pal la vwa pal la epi maestro a anba bagèt li gade non nou santi nou waww ok e wal legliz. Epi ou gen bib lan tou wi. Men e moun kap preche a li gen yon karism, li gen yon jan l prezante yon bagay la, kòmsi pou ou menm si e pa moun sa k priye pou ou, ou pap jwenn gerizon, ou pap jwenn solisyon a pwoblèm ou an. Ok, e kòmsi gon star e e chante li yo rive fè nanm ou vibre, kòmsi lè moun sa chante ou santi w yon lòt jan, otomatikman ou vin renmen star la. Lè w wè l ou anvi fè foto avè l, fè w kenbe l, fè w eksetera. Se sak fè yo rele tout moun sa yo des influenceurs paske yo kapab gen enfliyans sou ou. Kote nou vle rive? M fè tout detay sa pou m fè miz an kontèks la, wap ka konprann. Ki enfliyans moun sa gen dwa gen sou ou? Ou gen dwa renmen l, ou gen dwa respekte l, ou gen dwa onore l, pa gen mal nan sa. Men fò w konnen tou ke gon limit pou bay moun sa. Ey, atansyon! Sa m vle w konprann, kèlkeswa figi w lan, kèlkeswa nivo a, kèlkeswa karism ke moun sa a genyen, tande byen kòman m rele l, moun. Sa vle di ke gon kote ou menm avè l nou rankontre, nou tou de se moun. Donk an reyalite, li pa plis pase w, li gen dwa fè dè etid. ki pèmèt li ka ansenye w yon bagay, li gen dwa gen karis sa jisteman ki pèmèt ke lè l pale, lè l chante, lè l ansenye, ou santi ke ou transpòte, ey, se apresye, nou kontan pou li paske se pa done a tou l mond. Men, gon limit. E se la a pyèj la vini pi fasil lè ke ou pa rekonèt limit sa, lè ke ou pa mete limit sa pou konnen ke moun sa, Gon bagay li pa gen dwa fè. Gon kote li pa gen dwa rive sou ou. E pa paske ou renmen l, ou apresye l, ou respekte l. Ou wè moun yo kankou lè y ap pale avèk atis yo, yo renmen di ou je t'adore. Sa vle di ke tout kè m, tout sa m genyen nan mwen ki kapab venere yon moun, m pote l ba ou. Ok? Atansyon. Moun nan gen limit, moun nan gen bagay li pa ka rive sou ou. Gen twòp skandal ki fèt akoz de atouchman pwofesè, pè, pastè e adilt ap fè sou jèn. On timoun ki pa gen lespri k pa ka pale, li viktim. Ey, se trist. Men on jèn ki gen lespri, ki ka pale, ki ka defann li, fò w aprann defann ou. Nou menm paran yo, Nou gen sa pou abitid e se konsa nou elve le pli souvan e se paske gen defwa nou gen feblès sa nou livre pitit nou bay yon pastè, bay yon pè paske oh se pè entèl wi tout moun egare pou li lèl gen soutàn nan se Jezi su latè vè kèlè pa gen pèsonn ki Jezi sou latè non Jezi te sou latè li fin fè misyonn lal fè chemenl ok sou latè se moun parèy nou gen nap pale de E e e moun ki gen e e sans. N ap pale de moun ki gen sèks. N ap pale de moun ki gen filing. Ok? E pa paske moun nan pè, pastè, atis, mayestwo, mizisyen, paske l ap chante Bondye, paske l ap pale w de lavi etènèl, l ap pale de dousè, epi sa w tande a, ou panse ke moun sa a, gade non l, s on sen pou otan. Non! Non! Non! Pa tonbe nan pyèj sa a. Sonje ke li s on moun. e li gen feblès tankou tout moun. Tout moun gen feblès, gen moun ki gen plis fòs nan feblès yo pou yo konnen ke ey sa m pap fè l, sa m pa gen dwa fè l, la m pa gen dwa rive, m ap menaje yon moun. Se menm jan lè ou rive yon kote, moun nan di w fèt kòm che vou. E pa paske moun nan di w fèt kòm che vou an, ou pral leve pye w met sou tab, ou pral ouvè frijidè, Ou pran galon ji ou koke, ou ka gen nan bouch ou, lè fini ou remete l la, epi w ap itilize bagay moun yo, w ap boule kouran yo, w ap kraze afè yo paske faites comme chez vous. Non, lavi a li pa konsa, ok. Ou pa ka di yon moun deyò, ou pa ka di yon moun k ap fonksyone kòm si nan yon moman nan lavi w, nan moman w al legliz, nan moman w al lekòl, nan moman w al nan yon repetisyon, nan moman w nan yon anbyans, yon reyinyon, e pi wap di moun nan fèt kòm chez vous avèk mwa avèk mon coeur avèk mon corps ey fè atansyon ok fè atansyon m konnen gen anpil moun ki pral di e map radote paske map touche e di dwa yon seri de vye pratik ke yo genyen sak fè gen abi se paske manke kominikasyon ant moun ki ka fòme edike jèn yo ant paran a pitit ok. Manke kominikasyon ki pou di timoun yo atansyon, danje. Ou menm jèn, jèn fi oubyen jèn gason, ou nan yon gwoup, ou nan yon koral, mayestwo a se yon mayestwo li ye pwen final. E pa paske l se mayestwo pou w pral kite kòmsi m ta di w pou l pi alèz avè w, pou l ap, lè l ap montre w yon bagay gen yon jan pou l ap manyen w, oubyen pou l ap kenbe w yon jan pou l ap montre w kòman pou w kenbe souf ou. Wi, li kapab kenbe zepòl ou, li kapab yon fwa. peze sou vant ou poul di w konsa men kòman ou jere souf la ok men ey men an pa fèt pou lap fè lòt mouvman si lap kenbe zepòl ou zepòl la se la l ye zepòl la pa la ok fè atansyon se nou menm anpil fwa ki lage kò nou nan pran filing nou kite moun nan ba nou manti donk wap tande ke maestro entèl chaja fanm anndan legliz wap tande pè entèl pastè entèl chaje a fanm oubyen l gen mennaj e gason ok paske gen tout bagay kounya men poukisa paske nou pa mete yo nan limit yo ok moun nan li son figi moun nan li son lidè men moun nan pa mennaj ou ok moun nan l pa papa w li pa gen pou e paske l se maestro w paske l se pastè w paske l se prèt legliz ou paske se li menm ki responsab jenès Tout pwoblèm ou pote l ba li. Tout jounen ou gen yon konsèy ou bezwen, se li pou w al jwenn. Atansyon! Atansyon! Wi ou gen dwa bezwen yon konsèy, se devwa l pou l ba w konsèy la. Men konsèy la, se de bouch a orèy. Bouch li pa bezwen al lòt kote nan kò w. Atansyon! Paske anpil fwa, nou menm nou lage kò nou, nou menm nou lache prensip ke nou konnen nou ka genyen ki pou ede nou mennen vi nou byen pou n ka dòmi byen leswa. Hein paske nou gon bagay nou manke epi moun sa al vin ofri nou li jwe sou nayivte nou li jwe sou vilnerabilite nou men si nou pa bay yo paka pran hein gen anpil ka de vyòl deja nan lavi a nou pa bezwen ajoute anyen pou ta mete nou nan sitiyasyon kote ke moun nan li menm janm di nou se moun li ye tou moun nan li vilnerab li gen feblès nou menm se nou pou pa pote tèt nou tou pou nou konnen ke ey se nou kap pèdan se toujou viktim ki pèdan hein Nou pral pot plent lè yon bagay pase. Nou pral kanpe, nou pral chèche asosyasyon kap kanpe pou nou. Nou pral fè hashtag etc. Men nou te ka evite anpil bagay nan jis mete limit. Fè respè w. Ou nan asosyasyon se ee nou bezwen de bagay pou nou detann nou, nou bezwen de bagay pou nou fòme nou, pou nou fòje karaktè nou, ret nan limit ou. Ou nan yon legliz, ou gen dwa pote kout men nan aktivite kap fèt. Men sa rete la. Pa al pot tèt ou bay, pa al lage kò w nenpòt kòman, gon jan w ap mete w, ou chèche moun nan kont pou l vin file w menm, ou bezwen pozisyon, ou bezwen se ou k ki responsab gwoup, ou bezwen se ou k solis pou w parèt, epi poutèt sa, w al lage kò w nan tout bagay. Atansyon! Sonje sa, leson an se sa l ye jodi a, lidè, pastè, pè, chèf koral, e, e, responsab asosyasyon, se moun yo ye tou, se san k ap koule nan venn yo. Gason yo konn bande tou, medam yo konn gen feeling tou. Donk ou menm, kenbe kò w. Paran, pa la pitit ou. Pa livre yo paske se pastè, se pè, se monseyè entèl, se se dyak entèl. O, e moun ki gen Jezi. E vre? Ok. Sonje, yo gen san k ap koule nan venn yo. Gen anpil ladan yo, se kouvèti yo genyen. Se po yo genyen sèlman de moun, men anndan, ey, atansyon. Kenbe pitit nou, ba yo bon konsèy. Kenbe pitit nou, siveye atitid yo. Nou menm jèn yo, kenbe kò nou. Paske pa bliye, lè nou viktim, se nou k soufri. Lè nou viktim, se nou k sibi. E sa n sibi an, s on plè, s on sikatris ki rete la tout tan. Men nou ka evite anpil bagay. Just mete limit. Mete limit. Atansyon. Se nou dabò. Pwoteje tèt nou. Epi ann avanse.